Hello mes amours kòman nou ye mwen espere ke nou anfòm jodi a mwen vin pataje avèk nou yon lòt resèt mwen pral montre nou kòman mwen prepare avwàn jis avan ke mwen kòmanse janm toujou remen fèl mwen toujou pran yon ti tan pou m kapab salye nou chak e remèsye nou pou sipò nou, pou kolaborasyon nou e map remèsye staff sa ki toujou la pou mwen, ki toujou edem e ki toujou ankourajem. Mwen gen Manou Tuto, Ganmel Magazine, Jerome Guerdy, La vie en exil, mwen gen Maestro Luc, mwen gen Meme Prodz epi mwen gen Erlige. Moun sa yo, yo toujou la pou ban mwen sipò yo nan fason ke yo kapab e toujou la. Pou edem avanse avèk chanèl la chak fwa mpa lage yon videyo toujou ap ankourajem poum kapab lage videyo. E jan nou deja wèl la mes amours sa se engredyan ke nap bezwen pou nou kapab prepare avwàn nan. Ou kapab prepare avwàn plizyè fason. La mwen gen avwàn nan, mwen gen suk, mwen gen fwomaj la vach ki ri, epi mwen gen lèt, mwen gen yon katon lèt, mwen gen yon lèt mamit epi mwen gen dlo. Mwen gen 1 demi lit dlo epi mwen gen miskad, mwen genyen vaniy nwa e vaniy blan. E answit mwen genyen kanèl, mwen gen aletwale, mwen gen bwa dend epi mwen genyen sèl poum kapab ajoute nan avwàn mwen an. Kounya sa mwen pral fè mes amours, mwen pral ouvè avwàn mwen an poum kapab. al mete li tranpe. Dlo sa nou wè m genyen an se pou m kapab mete avwàn nan tranpe. Sa se si ou vle mete li tranpe. Si ou pa vle, ou gen dwa pa kite li tranpe. Sa se si ou vle paske chak moun fè avwàn nan yon fason ki diferan. E pi la mwen genyen bòl sa, se ladan ke mwen pral mete avwàn nan tranpe. M ap itilize 4. Ti mezire sa ki vo a 2 tas avwàn, m ap ajoute li nan bòl mwen yan, apre sa pou m kapab ajoute 1 demi lit dlo, mwen p ap mete anpil dlo tranpe nan avwàn nan. Si m te genyen 2 katon lèt, mwen t ap fè li avèk sèlman lèt san ke mwen pa itilize dlo. Men mwen pa genyen 2 katon lèt, se yon katon mwen genyen avèk yon lèt mamit. Mwen oblije mete li tranpe nan yon ti dlo ki pa twò anpil avan ke nal pase nan etap kwison an. An pasan, ou kapab itilize nenpòt suk ke ou genyen, ou kapab itilize siwo myèl, sa pral depan de sa ke ou genyen an. Si ou renmen siwo myèl, ou kapab Toujou itilize siwo myèl oubyen sik krèm. La n ap melanje li, n ap melanje li pou li kapab tout kapab jwenn avèk dlo a paske nou pa p mete anpil, mwen pa mete anpil. Epi apre sa mwen pral kouvri li pandan inè de tan edmi oubyen valè tan ke ou vle ou kapab paske gen moun ki fè l yo pa mete li tranpe epi yo annik mete tout engredyan yo yo. fè avwa nou sa pral depan de nou menm mes amours aprè inè de tan map retounen ladann pou nou kapab wè swivi an. Inè de tan 30 minit mwen arive kounya nou pral pase nan etap kuison an mwen gen prèske 3 kar lit dlo mwen montre nou nan nan gram nan de preferans paske gram yo pi gro ki se 600 gram mwen ajoute li nan chodyè ya Epi mwen pral ajoute aletwale kanèl mwen avèk bwadèt mwen an nan dlo avèk sèl la pou yo kapab bouyi ansanm. Epi lè yo fin byen detèn, nou pral ajoute lèt la avan ke nou ajoute avwàn nan nan chodyè a pou avwàn nan kapab bouyi poul kwit. Lajan nou wè la, mwen limen dife mwen. Epi mwen ajoute chodyè a sou li pou dlo a kapab bouyi pou bwa dend mwen an avèk kanèl mwen yo kapab byen detèn avan ke mwen ajoute lèt la. La, dlo mwen an bouyi. Kounya dlo mwen an fin byen bouyi la, bwa kanèl mwen an detèn. Ten epi bwa dend mwen an li de ten bwa din jan nou rele la kounye a mwen pral ajoute lèt la ladann map itilize tout katon an pou avwàn mwen an ka byen kuit gen moun ki fèl avèk lèt sèlman men mwen menm lè mwen pa gen anpil lèt mwen itilize yon ti dlo kan menm si ou gen anpil lèt ou kapab toujou fèl nan fason ke ou konn fèl lap toujou rele labouyi avoine. Epi la lèt mwen an fin bouyi kounye a mwen vini mwen ajoute avoine mwen an ladan pou avoine mwen an kapab byen kuit. M ap brase li pou li kapab pa fè boul. N ap brase li apre lè mwen fin brase li m ap kite li pou li kapab bouyi pou avoine nan kapab pran fòm kò l. Epi mwen te kite yon ti lèt pou m te kapab pase nan bòl la pou m te kapab retire rès avoine ki te koule nan bòl la. Gen moun ki fè li avèk lèt sèlman. Si ou gen lèt sèlman, ou fè l nan fason ke ou vle. Gen moun ki itilize avwàn pou yo fè dayèt. Si wap fè dayèt, ou konnen fòk ou pa itilize lèt. Men mwen menm, mwen pa nan dayèt, map itilize lèt, map itilize fwomaj ladan l, map itilize tout engredyan ke mwen te genyen yo. Yon sèl engredyan ke mwen pa genyen, mwen pa itilize li, se sitwon po sitwon mwen pa gen po sitwon mwen fè li konsa epi jan n ap gade la nou wè avwàn mwen an li kòmanse pran fòm kò li m ap brase li m ap brase li apre sa pou m kapab kite li byen redwi toujou avan ke mwen ajoute lòt sa ke mwen genyen pou m ajoute yo mèzamou. Epi avwàn mwen an la, jan nap gade la li gentan byen redwi epi mwen pral ajoute fwomaj lavach kiri. Mwen pa renmen itilize bè nan labouyi ou menm si ou se bè lan ke ou gen ou kapab toujou itilize l men mwen menm mwen pa renmen itilize bè mwen prefere itilize fwomaj Fwomaj de preferans. Si ou pa gen lavach kiri se bè ou genyen ou kapab toujou itilize bè. Epi la mwen pral ajoute lèt mwen an. Lè mwen fin ajoute lèt lan mwen ap ajoute suk epi mwen genyen miskad mwen te montre nou an map graje yon ti miskad ladan epi map ajoute vaniy mwen yo a. Mwen yo labouyi mwen an li menm li preske pare gen moun tou ki konn blende avwàn nan avan ke yo mete avwàn nan kwit mwen menm mwen pa renmen fè li konsa mwen renmen mwen renmen lè avwàn nan rete nan nòmal li san ke li pa blende ou menm si ou renmen blende li ou kapab toujou fèl paske chak moun fè manje yo nan yon fason ki vrèman diferan depi Depi ke yo jwenn yon bon rezilta, depi ke yo alèz avèk li, yo fè manje yo nan fason pa yo. Epi la, nou ap ajoute suk lan. Apre sa, m ap ajoute, m ap graje miskad mwen an. Answit, m ap ajoute vaniy mwen yo ke mwen te genyen an. Epi, sa w tande a, labouyi mwen an, m ap kite li fon 2 minit a 3 minit ankò. Sa w tande a. Labouyi avwàn mwen an li preske pare. Mwen gen yon ti pitit la depi ke li wè limyè avwàn li di w fè lakrèm pou li fè lakrèm pou li se kan ou fèl lap kite w anpè depi ke ou poko ba li l ayayay mwen tout jounen an se li menm ke lap mande w paske nou konnen depi se bagay dous tout anpil timoun renmen bagay ki dous. Epi mes amours nap mete ti miskad nou an pou nou tann rezilta final la e map di merci avek nou chak ki toujou ankourajem ki toujou kite yon kòmantè ki toujou like ki toujou patajel avek yon fanmi w yon zanmi w konsa nou vrèman ap edem avanse e nap ankourajem poum kapab toujou pote lòt resèt pou nou epi mes amours mwen ajoute vani mwen yo epi nap melanje yo ansanm aprè sa nap kite li fè yon 2 minit a 3 minit ankò avèk feu mwayen silvouplè pa mete gwo feu anba li paske depi ke ou mete gwo feu labouyi ou a lap brile menm gou a ou pap ka konn ki gou li genyen tèlman lap gen yon move gou Pa mete gwo dife. Depi se labouyi ke w ap fè, pa mete gwo dife anba l. Mete fe a mwayen jis pou labouyi a ka byen sòti pou w kapab byen satisfè de labouyi ou a. E men kòman labouyi a ye mèzamou. N a kite li apre sa, n ap retounen ladan. La apre yon 3 minit mwen vini ladan li la labouyi mwen an li prè mes amour labouyi mwen an li prè jan nap gade la nou wè li byen kole epi mwen vini mwen ajoute li nan bòl apre yon ti tan nou pral wè rezilta final. Men rezilta final avwal mwen an mes amour, mwen te genyen 2 tranch pen mwen te koupe li li vin egal a 4 epi se konsa li ye gen moun ki renmen kite li pase nwit yo manje li nan demen maten e se la ke mwen pral mete fen avèk videyo a map di nou a byento pou yon lòt nouvèl videyo bay tout moun.